Wi nou genyen zam yo nou genyen tout nimewo yo deja nou genyen tout bagay yo deja men se sèl kantite katouch yo avèk yon seri de lòt zam mwen mande mesye yo yo poko fin nou poko fin antann nou sou sa men tout bagay avanse nèt nan pwen sa. Lè w di m zam nou mande yo sa kòmsi MK kalib yo wap pale sesi sela? Wi tout tout lòt tip de zam yo konn ap montre sou entènèt yo se yo nou mande komisyon an mande mesye yo. Kite m di w yon ti bagay Romanès m t ap tande yon yon kòmantè nou t ap fè talè a.
Dans ce cas fin bon m enfòmasyon an la non lè fini mwen ka ba w tout tan nèt wi pou n fè kòmantè yo men tou bon m enfòmasyon an ou mande yo sa 10 zam yo di w wi y ap ba ou l sa k fè yo poko ba ou l la ki lè w panse ou ka jwenn yo de bagay konsa. Tou fin reponn sa, aprè sa nap fè kòmantè yo.
Non non non se pa se pa nou k mande yo se yo menm ki ki prè pou yo remèt zam yo e se yo k te rele nou e yo nou negosye avè yo yo voye tout zam yo ban mwen deja sou telefòn mwen e m al wè yo m pale avèk mesye yo espesyalman avèk izo. E tout negosyasyon yo avanse. Se pa se pa lè se paske gon sa nou nan rès negosyasyon yo gen lòt bagay ankò pou yo mete ladan l ki poko fin ok. Men nenpòt lè men sepandan m ap di sa pou opinyon piblik la e entènasyonal la ma tout moun k ap tande radyo a nan moman sa espesyalman pou stè
Zam sa yo, se pa kalite yo ki enpòtan. Menm si se yon 38 yon moun t ap remèt ou, yon 22, depi l ka etèn souf yon moun, w ap pran l. Depi l pa gen kè. Paske, nan dezameman, yo pa di nou ki tip de zam pou nou rekipere. Nou ka pran nenpòt zam. Depi zam nan ka elimine yon moun ki an vi. Se premye bagay la. Dezyèm bagay ankò, lè yon moun bay yon zam nan negosyasyon avèk CNDDR, nou poko antre nan dezameman an. Moun ki bay zam yo, yo bay zam yo antanke moun ki vle kòmsi yon bon volontè osnon yon bon negosyatè. Men negosyasyon pou. Mesye kame yo e poko sa. Gen lòt negosyasyon paske nan negosyasyon yo ap mande w yon seri de bagay e nou poko nou poko rive la. Trè byen.
La nouvèl se ke mesye Vilay de Dye yo an pwopalel avèk CNDDR pou ta remèt yo de zam. Donk kisa yo egzije nou menm pou yo remèt zam sa yo? Non, yo poko egzije anyen. An atandan, se sa yo te mande nou. Yo te mande nou, moun nan vilaj la pa gen dlo pou yo bwè, e èske nou ka pèmèt kamyon antre al bay moun yo dlo? Yo te di nou, èske n ka debloke yon pati nan lari a pou yo? Non men, sa, sa, sa se yon lòt travay wi. E pa lapolis ki te mete baraj yo?
Non non, nan negosyasyon gen tout bagay ki kapab men fò fò w montre m negosyasyon an kisa l ap pote pou fini. E si m bay sa pou m wè ki rezilta l ka genyen sou sosyete l. Pa bliye mesye k rele Lickman Delil la se pa yon moun ki jwe ak moun. Dayè m gen enpresyon menm ak tèks li l pa yo. Pase lè w ap pale avè li, si w ap di l yon bagay li pa menm tande sa w ap di a, li di w monchè ban m di w yon bagay, Minis dwe bay sekirite nan gouvènman Jovenel jout la, m pa bezwen konn sa k pral rive. E l peye va li reponn. E di si w pa konn kijan w ap pale avè l, ou menm ankò w gen dwa rive nan yon pozisyon, se dènye bagay m ta ka. An nou an nou an nou pa repete men e sèl bagay m ka di gen negosyasyon k ap fèt e si negosyasyon an pa t avanse nan nivo l te ye a m panse nan zòn twazyèm avni an moun pa t ap ka pase ladan l a koz bagay ki trè grav. Pèmèt gen ti lapè anba a se sa. Egzakteman e m pa la tout gwoup yo.
An men m pa konprann sa non men tout maten an la kout zam ap chante anba a wi. Non non Zamora kap chante yo pa bliye bagay la lwa nan negosyasyon a pa vle di dèske w nan negosyasyon tout bagay fin frèt nèt non. Uhmm
donk ou poko nan sese l few. Se o fi a mezi men gen ti akalme pase bagay la te pi grav semèn pase ou sonje sa. Negosyasyon an li pa rive sou katriyèm senkyèm avni bòlòs moun sa yo la yon mizè yo tap pase wi dan sena a. Bon kouran gouvènman an, lè m di w gouvènman an se espesyalman moun ki responsab gouvènman an, nou te pale avèk li e li ban nou enstriksyon fòmèl nan CNDDR e li di nou pou nou avanse avèk negosyasyon yo le pli vit ke posib paske peyi a bezwen lapè, se sa l te di m. Mwen menm li di m san pèsòn. Prezidan k di w sa?
Bon, prezidan pa chèf gouvènman. An chèf gouvènman jout. Egzateman.
E prezidan an se chèf tout peyi a men. Wi, wi. Nou genyen, nou genyen responsab yo ki di nou yo bezwen lapè, yo bezwen bagay sa a fini e yo mande nou pou nou travay lannwit kòm lajounen pou nou fini avèk pwoblèm sa a, spesyalman nan twazyèm nan. E nou idantifye pwoblèm yo. Depi ou idantifye yon pwoblèm a 50 pousan Wi, mwatye rezoud. Ou konprann?
E se rès bagay yo ki gen pou l fèt. E paske nan zòn nan zòn twazyèm nan kite n salye kolonèl la ki ap tande nou e Floreksil Edwin avèk komisè Lalande e ki ede nou anpil e komisè Inosan, komisè Jid. Sa yo mete tout pwa yo lan balans lan pou lòt yo pa fè. Jalouzi mey tout moun ki met men wi. M pa vle nan site non men tout moun met men nan twazyèm nan la pou nou wè sa nou kapab fè pli vit ke posib. Pa bliye se 5 depatman k bloke. M dakò avè w wi.
Men menm Jakmèl la m bezwen ale m pa kapab.
Non nap travay pou a Jakmèl ou pa men enkyete w. Enhen bon m tou mande w sa Edò Sena. Wi m panse pwoblèm vilaj la l pral rezoud rapid donk si w nan negosyasyon sa yo M pa konn si PM nan li menm li mete pyon pa l tou pase l konn di l pale a nèg yo. Donk si PM nan ka pale ak yo, pale ak yo. Yon bagay rapid la n rezoud sa wi.
M pa ka repon pou PM nan, pa bliye PM nan se premye minis peyi a, l ka pale a tout moun. Yon sèl lwa l ka pale a tout moun, lè fini l konn di l pale ak yo.
Wi, m panse PM nan ka mande nèg yo bourad tou. Nèg yo ka, PM nan ka di nèg, fò l di nèg yo sa pase m pa ta kwè PM nan ta dakò pou m pa ka li ak mèl pou moun ap mouri twazyèm nan konsa. Li ka pale a nèg yo pou l di nèg yo mesye bay yon trèv, fon kanpe Kite moun fonksyone. Allo Dorcena? Radio mega.
Dorcena ou la? Nan pòch pa nou tou wi. Mwen la wi men pa bliye nou toujou dim se pòp pa epa m pa w la non se jis paske m nan negosyasyon mesye ame yo toujou dim al pale pou yo yo pa konn pale pou tèt mwen non.
Mesye se pa non an si yon nèg ta prezidan bon plis nan do ke prezidan si e te tit sa patap bezwen la wi mwen di w PM nan l di l pale a izo dayè avan yè l di izo na pale pita ou panse l bay bourad nan fasilite nou jwenn e solisyon sa nap bouske la a. Bon pa bliye PM nan gen pòt pawòl li li menm li gen telefòn li PM nan se yon moun ki responsab. Non m pa gen pal PM nan non e izo k genyen l.
Bon, m panse yon jounalis de kalib nan wo nivo tankou w, m panse w ap gen, w ap chèche konnen l kanmenm, men se pa sèl moun ki ame ki entèfòn. Paske tout moun yo yo ye, e pitit peyi a yo ye, ou konprann? Nenpòt nèg ki ame, se pitit peyi a l ye. Kèlkeswa moun nan, se pitit. Se pitit peyi a li ye. Li gen dwa fè yon chemen sosyete a pa dakò, men gen sanksyon. Se lajistis ki pou fè respekte wòl osnon dwa moun yo osnon, bon m pa, ou konnen m pa avoka, gen de tèm m pa konnen, pase sa m pa konnen m pa vle antre ladan l. Men, tout pitit peyi a gen dwa pou yo pale avèk yon otorite wi, men otorite a kisa l di yo? Eske li alimante yo? Èske li konseye yo pou yo kontinye fè vyolans? Èske yo li konseye yo pou pou l kontinye fè zak? M pa kwè e PM pa pa p m pap di PM jout jout Joseph mwen konnen zanmi zanmi mwen konnen an pa pa pa pa pa Joseph pa PM jout non ou wè ou wè l fè diferans lan jout mwen konnen an M pa janm konnen misye antre nan vyolans avèk pèsòn. Se sa m konnen mwen menm. Mwen ka di l e m ap di l toutan e si m konnen sa ka peye m trè chè, se pa pou achte figi m. Pase tout moun konnen m pa janm achte figi okenn moun. E jou m ta konnen kèlkeswa moun nan ta lon zak pou wè Dorcéna ap sipòte w, m ap mouri si le chan. Pase m pa janm m pa janm nan bagay sa. Pase m pa kwè lan vyolans. M kwè yon jou peyi sa gen pou l chanje. Trè byen. Ban m Ann ale danse nan, ann ale nan. M pa janm konnen nan vyolans. Si PM nan ta antre, ta fè alimantasyon son ta antre nan lojik sa a, monchè, m pa t ap janm pale avè l ankò. Epi m di sa tou. Trè byen. Sa m ap di a la, si l ap tande l a, l ap di w sa. Epi m di l sa a. Ou di l pa sa, pa sa. Non, non, non, non, non, m pa ladan l. Epi m di.